Bonjou bonswa tout fanatik freo vensivi kòman nou ye nou konnen sou chanèl sa nap jwenn tout video ti video pou nou fè kè nou kontan video pou nou relax nou e nap pote anpil bèl konsèy tou sitou pou jenès nan sitou pou jèn yo pou tout ran sosyal kèlkswa tip de moun ou ye a nap pote w konsèy pou nou tout nèt kap itil nou tèt nou konnen chanèl freo vensivi li la pou l fè w relax ou e an menm tan pou l ede w. Pou l ede w e konseye w, ba w anpil bèl konsèy ki ka rann ou reyisi nan lavi w. So, moman sa la, nou pral fè yon ti pale avè w nan kesyon moun k ap chwazi moun sou aparans, moun k ap chwazi moun pou yo marye selon sa yo wè ak je yo, Men ofron, moun ou pral fè relasyon an, se pa moun ou ka wè a je w, se moun ou dwe konnen, ou dwe swiv, se yon moun ou dwe chwazi, se karaktè moun nan, respè. Nou pral pale w de tout sa yo. Men anvan nou kontinye, anvan n kontinye, n ap remèsye chak moun ki toujou like, abòne e pataje videyo nou. Sa fè kè nou kontan anpil. A chak fwa nou wè ou like, ou ba nou yon grenn abòne, ou pataje videyo sa yo, sa fè nou santi Gen bon moun kap tande nou. E n konnen gen anpil bon moun kap tande nou. Nap mande w, kontinye pataje. Fè yo videyo sa yo rive lwen. Paske jan de pawòl sa yo, ou pap tande yo lòt kote. Li raman pou tande lòt kote. Wap tande anpil lòt pawòl lòt kote. Men yo la, li difisil pou tande yo. Jan m te di w la, la pran ti chèz ba ou. Ou menm ki pa gen chèz, pran yon bout wòch, pran yon blòk. Kote ou ya, fon apiye nan yon pye bwa ba w mi. Pou tande koze, pou pran bè. Enben n ap antre nan manman koze a ki se, anvan ou chwazi yon moun, ki tip de moun ki nan vi w? Se yon kesyon, ki tip de moun ki nan vi w? Avan ou chwazi yon moun ou dwe konnen l. Anvan ou antre nan kay w al viv yon moun fòk ou konn moun nan byen. Paske de no jou, majorite remaryaj, relasyon k ap kraze yo se lanmou Facebook plis yo ye. Se lanmou TikTok, se lanmou sou entènèt, moun nan pa menm konn moun nan menm, pliske moun nan ba ou maryaj met pye. Mezanmi, fòk nou reflechi. Lavi yon moun pa yon jwèt. Kè yon moun pa yon jwèt, lanmou pa yon blag. Fòk nou chwazi ak ki moun, nan men ki moun n ap depoze kè nou. Sa fè n ap monte sou TikTok, n ap kriye, monte sou Facebook, n ap rele anmwe, n ap rele anmwe tout kote sou entènèt. Mari nou brize kè nou, ki mari ou te genyen? On moun ou kwaze sou Facebook? Ou pa menm gen yon bon ennan ou ap pale a moun nan sou Facebook, moun nan gentan avè w, ou gentan marye. Gen moun ki jwenn bon moun sou Facebook tou wi. Wap jwenn gen yon grenn bon, wap jwenn 2 grenn bon. Men raman pou yon nèg kwaze avèw fè w sou Facebook. Pou yon fanm jwenn avèw sou Facebook, pou l pran w oserye nan lavi l. Si w se yon nèg ki pran yon fanm sou Facebook, ou fin antre l yon kote, mete l yon lòt kote, etire l kote li a mete l yon lòt kote, li raman pou gen yon vi serye. Pase moun nan ap vin wè. Li pat konn wè vizaj ou, li pa abitye avèw, e gen mès ou ak defo li pa konn anyen de yo, se yon gras ak telefòn ki fè nou te rankontre, la menm nou tou renmen. Kounya kesyon relasyon fanm ak gason vin tounen yon gagòt, yon jwèt. M ap di chak grenn moun k ap tande grenn videyo sa, fon reflechi. Ou pa yon moun ki pa ka jwenn, ou pa yon entwouvab, pran san ou pou fè yon chwa pou pa kriye demen. Mwen m konn gade moun yo lèd, lè yon moun monte sou Facebook lap kriye, monte sou tiktok lap kriye, monte sou YouTube la lap kriye, maril sis, maril dat. Ou pat gen mari. Paske moun ki, lè w pran ma, se yon adjektif posesif li ye. Se pa w la li ye. Men si l pat pou ou, ou ka panse l pou ou, men l pa pou ou. Ou ka panse nan tèt ou, nan tèt ou e pou ou, poutan l pa pou ou. Pase kiyès ki nan men w? Si yo mande w esplikasyon, ki tip de moun ki nan men w? Ou pral di m gen yon moun ki nan men m, e ki ban m manje, ki ban m bwè, ki peye kay mwen. Non! Moun ki nan men w nan ki tip de moun ke l ye? Èske se yon moun ki respektye oubyen respektyez? Èske se yon moun ki gen anpil respè, ki respekte moun ki saj? Èske se yon moun ki respekte tèt li dabò? Èske se yon moun ki pa pral fò kriye demen? Nou lage kè nou twò rapid. Nou renmen a moun twò vit. Kounye a, se, m pa konn si se mond tenèb la k ap aji, moun yo renmen, kòm si m te ka di w, se pou blag. Mezanmi, jèn gason, jèn fi, rele sou kò nou. Ou menm ki te gentan fè yon eksperyans, ki marye yon nèg deja, rele sou kò nou. Ou ka toujou antre yon nèg, ou marye yon nèg, ou antre a nèg la. Men ti aske moun sa w antre a ou konnen l. Ti aske moun sa ou ka voye plizyè moun sou do pyel pou teste moun nan. Ou paka renmen yon moun konsa ou jis renmen yon moun pou renmen. Map fè nou konn sa mezanmi pwoteje relasyon pwoteje kè nou paske gen anpil maladi strès bay. Mezanmi pwoteje relasyon nou fon bon relasyon lè wap chwazi aprann chwazi moun wap chwazi a pa sèlman sal posede sa wap gade sou koulè pol men se moun ou renmen an moun ki fè kèw kontan. Mwen renmen nou anpil se te frè nou Provens TV nou kite antre lakay ou. Ciao nap kwaze pou yon lot video.